Bonjou bonswa mes amour sa pral depan lè ke wap gade video a nou swete ou byenveni sou chanèl pa w la ou menm ki poko abòne ou kapab ou kapab abòne avèk chanèl la e envite yon fanmi ou yon zanmi ou kapab abòne avèk chanèl la se sèl fason se sèl mwayen ke ou kapab ede nou avanse avèk chanèl la e grandi chanèl la Videyo jodi a mwen pote pou ou se kèk sit e se kèk konsiy ki kapab ede ou nan relasyon ou, nan relasyon kit ou te marye kit ou pa marye. Premyèman, sa ki konn koz anpil pwoblèm nan relasyon yo, defwa konn gen anpil relasyon yo an detrès, sa ki kraze, Premyèman, sa konn koz swa ke paran fi a pa t dakò mesye a pou fi an, oubyen tou me paran mesye a tou pa t dakò fi an pou pou mesye a. Men puiske len renmen lòt, yo toulède a pran desizyon yo, yo marye oubyen tou yo chwazi ansanm. Sa tou, ap gen difikilte nan tou de bò sa yo. Rezon, Pap gen vi, pap gen vi vrèman vre, swa paran fi a ap toujou bay ti panik, e paran mesye a toujou tou ap bay ti panik tou, rezon koz ke yo pat vle yonn ladan yo, yonn ladan yo pou yo te ansanm. Dezyèm bagay ankò ki ka koz yon relasyon kraze nan yon. Nan yon nan yon kade. Se lè ke ou mete lè ke ou nan kont ansanm avèk madanm ou, ou fouye fanmi ladann. Ou fouye fanmi ladann li se ke ou pa gen pasyans, ou pa gen pasyans vrèman vre pou te kapab rezoud pwoblèm nan, le moman menm pwoblèm nan parèt devan ou ki sa ou fè ou oblije antre fanmi ladann li. E fanmi sa yo menm jan kem tap diw lan ki pat dakò mesye a pou ou ou byen ki pat dakò fi a pou ou le moman ke ou gen pwoblèm nan epi se le moman kew mete fanmi nan pwoblèm nan eske ou panse yo pral baw bon konsèy yo pral baw bon konsèy pou rete ansanm avèk madanm ou Yo pral ba w bon konsèy pou rete ansanm avèk mari ou? Jamè! Yo pap janm pou w bon konsèy paske yo pat vle w. Yo pat vle mesye a pou ou. Yo pat vle madanm nan pou ou. Piske ou nan kont, y ap toujou mete move konsèy nan tèt ou, swa ke pou kraze fwaye a, oubyen pou kite fi a, oubyen kite mesye a. Se sa ke y ap toujou di w. Men, si kè w pa ta renmen pou tout bagay sa yo rive la, lè kè w gen yon ti diskisyon ansanm avèk mari ou madanm ou, pa envite fanmi ladan li, pa envite fanmi ladan l, pa envite fanmi ladan li, rezoud pwoblèm nan antre madanm ou avèk, antre madanm ou e mari ou, eskize m, jere pwoblèm nan. Lemoman kè w an kòlè, pa prese al rezoud sa. Rezon pa prese al rejistra pandan ke nap pale si se le moman ke menm menm ou fache a wa chèche pou rezoud sa gen de gen vye pawòl ki ka pap repete pan pwis e pou ka evite move pawòl sa yo le moman ke nou nan kont lan Pa rezilta. Pran yon ti tan pou tansyon nou desann, pou kòlè a desann, epi apre epi nou gen dwa bat pou nou rezoud sa pou nou di, sa k men sa k te pase men sa k te pase, nou pa ta renmen pou l rerive la ankò epi pou nou rezoud pwoblèm nan. Twazyèm pou twazyèm pwen ankò, eskize mwa, twazyèm pwen an, se Evite zanmi nan fraye w, nan relasyon, nan relasyon, evite, evite mete zanmi ladan l. Zanmi an li menm ou konnen kisa k lap e ki kisa l ye, zanmi an ka pap yon, yon mikwòb pou relasyon an. Zanmi an gen dwa tou yon, ekskize mwa pou mwa, yon kowonaviris pou relasyon an. E nou konnen gen zanmi ki bon e konsa tou genyen ki move. Lè m pale gen gen zanmi ki bon genyen tou konsa ki move. Rezon, Ou mete rela ou mete rela e ou mete zanmi w nan relasyon mari w oubyen madanm ou. Fraye w ap byen mache. W ap byen viv ansanm avèk mari w, madanm ou. Epi zanmi sa ke w genyen an li menm, relasyon nan detrès. Fwaye l tankou m te kapab di w sou bit kraze. Oubyen tou li pase plizyè moun deja li pa ka rete ansanm avèk yo. Epi le moman koulye a se moun sa w al chèche mete anba ou epi w ap pou w mete l nan relasyon w. Tankou le mo ou konnen bouch a lang pa konn pa mòde. Le moman ke ou ta vin gen yon ti kont avèk mari w oubyen mennaj ou, ou ta ou ta rezoud sa nan menm jou an wi. Puiske w al mete yon zanmi ladan li, zanmi sa len ki pa gen chans nan relasyon, li pral di w kite l! Kite l! Gade gen lòt moun deyò a, ou kapab jwenn yon lòt moun. Kite l! Men, li pap janm konn, l ap pi vit ba w konsèy, Pou kite moun ou ansanm avèk li an pou ka al pran yon lòt. Mete nan sa nan tèt ou. Ou konn sa kew gen nan menw, ou pa konn kisa ou pral retrouve. Pase tout bon yo deja nan men mèt yo. Eske nou tandem mes amour? Tout bon yo deja nan men mèt yo. Sèke si w gen yon grenn nan menw, se kenbel du. Se kenbel di pa lagel pou nenpòt ti erè pou nenpòt ti flay moun nan ta fè pou di ke ou pral ou pral lagel ou pral kitel ou kapab jwenn yon lòt se vre ou kapab jwenn yon lòt men eske abitid ke ou te te gentan gen ansanm avèk lòt moun ou te genyen an eske ou pral jwenn menm abitid sa yo nan men moun ke ou pral retwouve an. Mete, plase tèt nou medam, mesye, plase tèt nou. Èske nou pral jwenn menm love sa yo? Nou pral jwenn, nou pral janm, nou pral jwenn e, e, e menm abitid sa yo? Jamè! Katriyèm prensip. Katriyèm prensip. Lakay ou. Ou gen yon defo diferan. Mari w gen yon defo diferan, ou menm ou gen yon defo diferan. Si mari m dakò, li asepte m avèk tout defo m, ou menm tou fi an, ou sipoze asepte mari w avèk tout defo ke li genyen. Rezon. Mari m gen dwa gen yon defo lakay li, epi m pa renmen defo a, m ap bat pou m toujou rele apre l pou m di, men tèl defo ke m pa renmen cheri, men tèl tèl defo ke m pa renmen, bat pou an ti jan amelyore sa pou mwen paske li pa fè m plezi, m pa renmen l. Ou menm tou mesye a tou, si madanm ou gen yon defo tou ke ou pa renmen, ou gen dwa di l sa. Ou gen dwa di l sa, ou gen dwa di l sa. Pa nan rele moun deyò, ou pa al rakonte moun deyò pou di men ki defo ke madanm ou genyen, men ki defo ke mari w genyen. Lè w rele yon moun deyò, ou rele yon moun deyò ou di men ki defo mari w genyen oubyen men ki defo madanm ou genyen, se jouman! Nou se jouman nou bay moun deyò pou ba nou demen lè nou lè yo ta nan ti diskisyon avèk nou pou yo ba nou jouman sa yo. Ede, pandansetan ke ede mari w avanse e e mesye yo tou ede madanm nou avanse. Bat pou nou ko pou len korije defo lòt genyen. Pa prese al esplike moun deyò. Pa pa prese al vann vi prive nou nan lari. Demen se yon jouman ke l pral ye pou nou. Eske nou tande, se yon jouman kel pral ye pou nou, antijan, antijan, antijan, antijan kenbe relasyon nou serye, sispann mete moun nan relasyon nou, pase depi le menm jou nou te chwazi, nou te ansanm, nou tap viv andedan kay, nou te marye, nou te kite paran nou, nou te vin fè yon sèl chè a, se pou nou pran reskonsablite nou an granmoun. Se pou nou pran reskonsablite nou an granmoun, pou nou fè tout sa ke n ap fè, mete mete gason nan gason nou, mete fanm nan fanm nou, pou nou fè tout sa n ap fè, pou nou fè tout sa n ap fè, pou evite mete moun deyò nan relasyon nou. Senkyèm senkyèm pwen an, m pa konnen si m te gen tan di katriyèm pwen an, ekskize mwa, senkyèm pwen an, Mesye yo tou ede medam yo. Ede medam yo, lè medam yo ap fè travay, ede medam yo, tankou si medam yo ap ap fè manje, nou menm nou gen dwa se ti twal mouye a, se ti mòp la nou ka pase pou li, pase l pou li. Madanm mwen gen dwa ap fè manje tou oubyen m ap netwaye, si se rad ke m ka mete nan machin nan pou l lave toujou, nou ka fè li, ede madanm nou. Ede madanm nou paske lè lè nou pran medam yo pa tèlman pran yo pou nou fè yo bourike men ede yo tou ede yo tou e konsa tou medam yo pandan medam yo ap ba nou sèvis ap fè kè nou kontan prepare manje pou nou lave pou nou repase pou nou konsa tou nou menm mesye yo fòk nou ede yo tou pou nou fè kè yo pou nou fè kè yo kontan pou yo santi ke yo gen yon. òm nan men yo pou yo santi ke yo gen yon yon mari nan men yo, lè konsa, lanmou an pral plis fleri andedan kay la. Lanmou an pral gen plis bagay andedan, plis lanmou pral degaje andedan kay la. Se tout ti konsèy sa yo m te pote pou ou. Ou menm ki renmen videyo sa a, m ap envite w pataje l avèk yon zanmi ou. Pataje l avèk yon fanmi ou pou l kapab wè. Gen anpil fraye ki nan detrès nan moman an. Gen anpil fwaye ki kraze san bezwen. Ki kraze anyen pa anyen nan anyen. Yon senp ti erè konsa w tande fwaye kraze. Lè 2 moun marye yo pran angajman devan Dye, ou pa ka Nou pa ka prese konsa pou kraze relasyon pou nenpòt bagay. E m pap vini avèk yon videyo pou ou sof kisa yon moun sof sof kisa yon moun kapab fè tankou si ou mari w kapab fè w pou w ta divòse avèk li pou w ta kite li. M ap pote yon lòt videyo pou ou. Se tout ti bagay sa yo m te pou ou se tout ti detay sa yo m te pote pou ou guys. Babay a la pwochèn nan yon lòt videyo.